Vrele mache komè a. Ladan ou ye la. Ou nan mache komè a. Pa egzanp gen de bagay nèg yo fè tankou telefòn sa. Yo pa fè sa pou ranje ankò. Si ou wè nèg bò lari a ap ranje yo, se nèg k ap fè ti bagay yo pa gen anyen pou yo fè nan ti jwèt yo kraze yo kraze menm 10 avan yo di yo ranje youn ou konprann. Yo pa fè anyen pou ranje ankò ikonpri machin. Sa fè depi apre 95 e m ap tou di sa Si yon nonm kwè ou gen yon bon machin solid nan men w, se avan 95. Apre 95, paske se apati de 95 nèg yo kòmanse antre danble nan nouvèl òd mondyal la. Sa fè di son sèl mache li ye. Wi, yon sèl mache.
Mache komin. Lè nèg yo ap pale de sa, se sa yo vle di. Metan an tounen nan relijyon. Nèg yo ap genyen

Jwif yo yo menm yo pa kwè nan Jezi Kris jan kretyen yo ap di a, se nan Moyiz yo kwè. Ok. Alò ke le pap yo se kretyen kan menm. Nou menm yon gwoup moun bò isit plizoumwen ki yo se pwotestan, bagay ki di yo pa mele avèk legliz katolik paske katolik pa kretyen eksetera. Yon bann vye pawòl de grenn gòch. Sepandan, l ap yon jan difisil pou nèg yo rive nan yon sèl relijyon. Men kounye a, an nou antre nan kowonaviris la ou wè la. Ajenda mesye yo, m ba w kèk ti bagay la, se pou premyèman pou yo diminye maksimòm de moun posib sou planèt la. Paske yo estime gen twòp moun sou planèt la. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay ki nan ajenda mesye yo, se pou yo kontwole tout moun sou planèt la. Sou gen kabas, m pral, m pral montre w yon bagay, Charles Boyer, avèk tout oditè yo, tout, ami la yo. Wè lè nèg yo ap pale de Corona virus tout moun tèt tout moun cho yo gon travay yap fè travay la se pou yo gen kontwòl sou tout moun ki sou planèt la pou yo konnen ou rele Charles Boyer ou rete tèl kote ou gen tan kòb labank ou etc tout enfòmasyon
si wal nan nenpòt makèt ki byen ekipe ou wè ou achte yon bagay ou pase l fè klik. Klik konsa sou yon machin ki dezaktive kod ba a ki nan sa w achte a. Paske tout sa w achte gen yon kod ba ladan l. Kod ba la se li menm, tout ti ba, ti ba, wi m gen nan nan dokiman sa tou. Tout ti ba ou wè yo se yo menm ki bay enfòmasyon sou pwodui w achte a, ki peyi l fèt, Ki pri l gen ladan l, ki dat ekspirasyon l, konbyen kòb li koute, tout sa. Mentnan, lè nèg yo ap pale de kowonaviris ou wè tout moun ap pale la, men ti pis elektwonik la. Ou wè l? E, m ap montre moun ki nan stidyo a, malerezman nou pa devan televizyon. Ti pis elektwonik lan li tankou yon ti grenn diri. Medsen. Ki envante pis elektwonik lan li rele Doktè Carl W. Saner. M ap repete, Doktè sa ki envante pis elektwonik lan li rele Doktè Carl W. Saner. Men sa misye di, Li pase 32 zan nan vi l. ap travay pou reyalize pis elektwonik lan. 32 zan, li al nan plizyè reyinyon avèk les grands de ce monde e misye menm site non Henry Kissinger. Pou moun ki nan laj mwen yo, petèt te konn tande enfòmasyon nan radyo limyè bagay lontan y ap pale de Henry Kissinger sa ki se yon jwif men ki nan mezon blanch. Petèt kounya misye ka mouri, misye nan tout tranzaksyon se misye ki tap vann zam konvansyonèl oubyen an kachèt pou Iran ak Irak goumen paske yo tou 2 se enmi Izrayèl. Kounya mesye sa doktè a li di nan tout reyinyon l ale mesye sa Henry Kissinger la yo mande l pou l prepare yon bagay, Pou yo gen kontwòl tout moun nan mond lan. Misye fè 32 zan ap travay sou li. Pis elektwonik sa ou wè la, li genyen 250 eleman ki konpoze l, o o, ikonpri yon batri ki anndan l. E misye di, men deklarasyon yo la wi, misye di. Moun ki genyen l anba po w. Ou ap vin yon moun ki nève tout tan. Ou ka sou ka pran pwoblèm kadyak. Pa yon vaksen, inevitableman. Pa yon vaksen. Tande, tande, m ap vin sou ou. Se pa yon vaksen yap ba ou. Men nan kalkil nèg yo se kouman pou yo vaksinen tout moun. E se sa kap fèt la. Fòk yo vini avèk yon maladi, yon bagay ki pou panike tout moun, pou tout moun tèt cho swadizan ap chache. medikaman epi sa w tande a yo di w gon vaksen disponib yon vaksen inivèsèl ke tout moun dwe pran l pou w pwoteje tèt ou lè sa ou tou gen pis elektwonik lan ki gen 666 la ladan l jan l jan l te ye nan Apokalips chapit 13 vèsè 18. Nan revelasyon Jan, e doktè a di se egzakteman sa l ye. M gen dokiman yo nan men m. Moun ki vle yo, m ka pataje yo ak yo. M ka pataje a. Gade, m pa tande moun k ap fè ti pale, ti bagay, k ap voye ti bagay sou Whatsapp. Se pa la m ye mwen menm. M ap chèche enfòmasyon e m jwenn enfòmasyon m gen pou m pataje ak moun ki vle. M genyen yo nan menm, dayè yo an koulè. M ap di w, an 2011, m kwè apre tranbleman de tè a, m te fon antre Ozetazini. M te chita Atlanta, Jòjya. M chita nan òdinatè, m ap fè yon rechèch. Se gade m gade, m wè yon paj monte sou òdinatè a, l bloke l epi l di se FBI ki di, Mesye Remonvil, Ou chita tèl kote nan tèl adrès. Paj sa a ou sou li la a, se yon paj sekrè ou pa dwe sou li. Ou gen 2 minit pou w soti ladan l. Si w pa soti nan 2 minit, gen 2 bagay k ap rive w. Se swa n kraze òdinatè a nan men w kote w ye a oubyen n voye FBI arete w kote w chita. Sa fè m oblije etenn òdinatè a la pou la. Hum sa di ke de paj yo paka monte sou yo kisa sou yo mwen menm nan rechèch mwen m vin monte sou li pa aksidan de bagay li ta jwenn men se pou diw gen yon bann bagay ki kache gen bagay pou moun gen bagay pou moun konnen e map diw.

Pase m fè anviwon trantan Ozetazini. Lè m ap vin isit, tout zanmi m yo, tout sè m yo, tout moun yo di m, ou s on moun fou, Ayiti moun ap mouri, ou al Ayiti. M di, m pral Ayiti kanmenm mwen menm. Mentnan, m te di yo, pral gen yon bagay k ap rive afè pis elektwonik lan. Si yon nonm pa genyen l, ou p ap ka monte avyon, ou p ap ka al nan mache, ou p ap ka vann. Menm jan Jan te di nan Apokalips chapit 13 vèsè 18 la, si w pa genyen l, ou p ap ka ni achte ni vann. Men doktè a, men sa doktè a di, doktè, doktè Carl W. Sanders. Li di nan dokiman an la, Mesye ki chita avè l yo nan rankont yo, yo t ap chèche kote pou yo enplante pis sa a sou moun, sou kò imen. Mesye yo depanse 1,5 milyon dola. Pou yo jwenn sèlman ki kote nan kò moun ki aksesib pou yo plante pus la. Efektivman, 1 milyon 500 mil, 1,5 milyon dola depanse, yo jwenn se sou do men moun ak nan fon, jan l ye nan Bib la. Se sa doktè a di wi. Si w gen kalbas, e si w vle kwè m, kwè m. Ann Itali, pa egzanp, ann Espayn tou, plizyè kote ann Ewòp, gen moun lè y ale nan yon dancing club, sa yo rele club kote moun al danse yo, ou pa bezwen rale lajan pou viv. Se skanè yo skanè w menm jan w al nan makèt la ou bagay epi yo touche lajan. Li parèt nan fon yo oubyen li parèt sou nan bra yo. Gade! Donk malerezman, malerezman m pa nan, m pa nan televizyon pou m ta montre moun yo bagay yo. Si w gen kanpas. An pasan map di moun yo, m disponib tou, m disponib paske m te konn fè kèk, eskize m map mande oditè yo eskize m si w tande papye ap fè ti bri paske map chèche, map chèche paj ki gen. Si w gen kanpas. M toujou dispoze e disponib pou prezante konferans nan legliz nan pou jèn yo, pou yo konn sa k nouvèl òd mondyal la, kijan bagay yo ap fèt. Paske inyorans pa yon jouman, inyorans se yon etadam. Sepandan, lè w inyoran, w ap viktim grandman. Pis elektwonik lan lè yo ba ou l, ou sèlman santi yo ba w yon vaksen. Men kounye a se lè yo pral skannen w, l ap monte nan fon w avèk sou do men w. Lè sa a pa gen, wi, sou do men w. Gen kote jiskaprezan, menm Ozetazini gen bal k ap fèt. Lè w parèt se men w ou lonje ale. Epi yo skanne w, yo wè ki moun ou ye, si w pa delenkan, si w pa nan prizon deja, si w pa yon bagay, eksetera. Se sa nèg yo fè. Metan, fòk moun yo konprann, nouvèl òd mondyal la, li pa yon jwèt. Li inevitab. E pis elektwonik lan, l ap vini kanmenm. Aprèv. Gen anpil peyi k ap chache medikaman, genyen ki jwenn tou. Men, mesye yo p ap pran yo paske anpil peyi sa yo pa nan G-7. Se G-7 ki gen kontwòl mond lan. W ap wè, kounye a la, Almay ap fè rechèch, Etazini, Lafrans, lòt bagay, alò ke Kiba gen medikaman. Ese Kiba al pote sekou a Itali jan w kadi la. Ou wè sa kap pase la, gen Kiba genyen la Risi genyen la Chin kal pote men fòt bay Itali, Itali nan G7 peyi sa yo pa nan G7 men yo pap sèvi ak medikaman yo tou alò ke Kiba gen medikaman kap ede la Chin. Se vye 7 la. Pase fòk se ladan l, a prèv, m t ap li nan France 24 semèn pase a la, kote prezidan ameriken ap fè ap fè mach a tè, gen syantis an Almay k ap k ap evolye pou yo jwenn medikaman pou bay, li menm li bezwen achte yo anba anba pou l pran yo pou Etazini pou kò l pou l bay. Sa vle di nèg yo ap chache yon mwayen pou yo gen monopòl kontwòl tout moun. Men pa bliye. Tout moun sa ou wè kap mouri a yo li pa fè nèg yo anyen. Eske sa vle di lè yap chache pou yo achte laboratwa donk pou ka. Vwala madam se mesye sa w tap tande a la. M swete ke nou menm ayisyen nou sipoze pridan nan tout sa kap pase la nan lemond lan la. Mèsi anpil.